Sam pral pale nou an, paske jodia video m nan pa ni yon konsèy sur la sante, li jis vin ban nou konsèy de tout bagay nèt an globalite, pou n gen yon vi meyò. Men jist avan m pale de sa m pral pale nan video m nan, map di mèsi. A tout nouvo abòne m yo, m kontan. Mèsi paske w fè pati de team la dominante Ingrid. Ou p ap regrèt paske m ap toujou travay pou m pote bèl videyo pou nou. E a nou menm ki te la deja, m ap di nou mèsi paske nou toujou sipòte m, nou toujou gade videyo yo. Mwen renmen sa! Video pou jodi a mwen vin pale nou un peu de vi an 4 prensip pou gen nan vi an. Pou le moman gon sèl bagay kap fè ravaj kap boulvèse le mond li pa lòt ke korona viris. Se vre ayiti poko nan faz sa kòm si korona viris pa nan peyi an men anpil gro peyi gentan afekte. Se sa k fè, nou menm nou toujou, nou dwe toujou motive, nou dwe toujou motive tout moun alantouraj nou, pa di e tèt mwen sèlman m ap pwoteje, paske s on maladi depi m pa genyen l, ou menm ki bò kote m nan, ou gen tan genyen l, mwen an danje. Sa vle di ou dwe toujou raple vwazinaj ou, fanmi ou. menaj ou, tout moun nèt ki fè pati de antouraj ou e ke ou toujou ap frekante pou raple yo prensip de baz kowonaviris. E m te pale l deja sou chanèl mwen an, m ap raple nou l, prensip de baz de kowonaviris, nou sipoze toujou toujou mo kle a toujou lave men nou. E pa vide dlo sou men nou Se lave men nou avèk savon, byen dekòtike, kras. Omwen chak 10 minit, nou ta dwe lave men nou. Pa di nou pa t manyen anyen ki sal, men nou dwe toujou lave men nou paske ou pa gen zye pou wè mikròb. Wi, si zye w te yon mikwoskòp, m t ap di w wi ou wè mikwòb. Men a zye w gen la a, mikwòb la ka nan men w. A, men m pa sal non. Ou kwè m pap gentan manje? Kowona ap gentan antre? Nop, on senp ti neglijans. Se sa, nou dwe toujou pwoteje tèt nou, paske si maladi sa ateri an Ayiti, ha! Katastwòf! Katastwòf! Paske sitiyasyon n ap viv lan la, kowona ap fè anpil dega. Videyo pou jodi an, E pale manvi vin pale avek fan mwen yo. Chanel sa baze sou la sante men mfè tout bagay sou li. Mfè tout bagay sou li men but principal chanel la se mbay tèt mwen o mwen mpa kom si mpap poste 3 video a file san sou 3 zièm video a oubyen 4 zièm video a pou mpa pale nou on bagay de sante nou. Men map poste tout bagay men but principal li se sou la sante. Men jodia video jodi an. Li pa baze sou la sante. Nou jis vin pale avè nou paske nou se zanmi m. Depi nou fè pati de chanèl la, nou konsidere nou kòm zanmi m. Tout bagay nou konnen nou ka ye pou mwen. E an menm tan tou m ka ban nou konsèy. Se vre gen anpil nan nou k ka aplike l. Men, premye bagay pou viv yon vi meyè, ou pa dwe kòm si la pede, toujou mete tèt ou dan lanbara, toujou bay manti. Non, manti an pa bon. Ou bay yon moun yon manti jodi a la, ou panse, a l pa konnen, men to ou ta, l ap dekouvri l. Paske, pa gen anyen ou fè, ou di ki pa t sa pou to ou ta moun nan pa dekouvri l. Moun nan gen dwa jis pa fè ou konnen ke l te konnen se te yon manti ou te bay, oubyen l pa fè ou konnen ke l te wè w t ap fè tèl move bagay, Men li jis kenbe sekrè men pa panse e fè w pi fò ba. Toujou bat pou viv nan vi a onèt. Bat pou pa nan fè yon bagay ou pat dwe fè. Pa fè mal. Si nou nan relasyon mezanmi, m te pwomèt ou m te di w wi m ap ret fidèl avè w, wi bagay, depi w te reponn moun nan wi ou dwe respekte wi w. Se sa k pral fè w yon moun demen. Lè m pran yon desizyon, m di aske m kenbe l. E si m santi m poko prè pou m kenbe pwomès mwen, m pa fè moun pwomès. Konsa n ap wè vi an pi mye. Si anpil nan nou te pran letan pou n konnen lè yon wi, lè n di yon moun wi se yon gwo bagay nou di l, e nou dwe respekte wi sa kèlkeswa kondisyon sa ta dwe ye, anpil relasyon pa t ap kraze. Anpil relasyon pa tap gen ti krik ti krak, se vre nap toujou gen pwoblèm men prensip de baz bagay ki kraze relasyon le pli souvan li rele se twonpri. Depi wap twonpe moun nan, se sa ak mo kle. Anpil koup yo arive marye yo divòse paske swa fi a te kouche avèk yon lòt nèg sou li, swa gason te kouche avèk yon lòt fanm sou li. Poukisa nou pa pran tan nou, pran san nou. Se vre pafwa se yon lit, e yon lit li ye. Men, ann eseye di, wi m te pwomèt entèl ke m pap fè sesi, m pap fè sela. Fò m kenbe yès mwen. E bat nan vi sa pou pa fè ankenn moun mal. Swa ou wè moun nan, ou di l yon bagay ki pou blese l, pou jis kòmsi li mouri, l kenbe sa nan kè l. Avan nou di yon bagay. Gade virel tounenl pran sans li pou nou wè sil pa pral koze anpil pou sil pa pral fè anpil enpak nan vi moun sa avan nou lagel. Pa eseye kòmsi la m te kapab di blese yon moun a pawòl nan bouch nou. Moun nan ka fè nou yon bagay se vre e sa fè anpil fwa silans lan bon anpil. Olye pou di moun nan yon bagay poul pa janm bliyel, prefere nou fè silans. Ew depi de tou, lè nap viv pa janm viv kòmsi wap viv on vi kòmsi ki pesimis ou toujou kwè ah m paka fè sesi ah e li menm ki ka fè sela nop pafwa fò optimis menm si w konnen bagay la di fò di tèt mwen sak fè m paka fèl li gen de men m gen de men li gen de pye m gen de pye aprann Lite ak tèt nou. Aprann konbat lavi a. Aprann bay tèt nou defi pou n leve l. Pa chita rayi fwò la, sò la pou sa l posede. Jis paske li menm e travay di li te travay di, ou menm ou di o l ap pran pòz pretansye l, o m pa ka wè l jis paske li posede yon bagay. Eseye pito. Fè tèt ou travay, lite avèk tèt ou paske Bondye ba w de men, li ba l de men. Li ba w de pye, li ba l de pye. Li ba w sa, li ba l sa. Se menm sa yo li fè travay, ou menm eseye fè yo travay. Pa rayi pwochen w lan pou sa l posede. Petèt jodi a gen dwa e jou pa l pou l beni, epi tou jou pa w la dèyè. Men pa lefètke w gen yon gwo kè, sa ap anpeche w avanse depi w gen ògèy. Ou rayi moun pou sa yo posede, sa ap anpeche w fè siksè. Nou nan 2020, deja gen 3 mwa ki preske ale. Pa di, A tout mwa a bagay 2020 pa pote anyen pou mwen. Li ankò to pou n di m ap reyalize yon bagay pou ane a. Pa chita fè tripotay sou moun nan. Pale moun nan mal, di non bagay. Fò n manyen met sa yo de kote. Ane prale, ane ap vini. Fò n di ane pase m te konsa, ane sa m panse yon lòt jan. M pa gen pou m rayi entèl pou sa l posede, men m gen pou m travay pito. M pa gen pou m. Chita map di m pa ka fè men m gen pou m eseye dabò aprè lè m eseye manke se manke se map la map wè ke sa pa domèn mwen tem chèche yon lòt bagay ke m ka fè paske ou ka pa ka fè sa men gon lòt bagay ou pa ou ka fè pafwa anpil nan nou sa fè nou pa rive reyisi pran nou pa egzanp Timoun nan gen dwa fini lekòl. Men ou menm paran, lè w gen pitit ou depi tou piti rive jiska baz, fò w ka wè kapasite l, fò w ka wè sa l konn aprann. Pa di pitit entèl la al nan sa, pa m nan dwe al nan sa. Avan w voye l al nan sa a, fò w di aske, èske pitit pa m nan ka al nan sa? Sil pa ka al nan sa, m pa gen pou m gade sou lòt. M voye sa pitit pa m nan ka fè. Konsa, n ap evite anpil echèk. Pafwa, nou di konsa, O, sesi sela, o, e, e vle, e fè yo fè sa, yo pa vle pou fanmi an genyen. Eske avan w te voye pitit pa w la nan fakilte, eske w te evalye kapasite l dabò pou te di eske l ka fè sa? Pa gade m te m te wè pitit entèl la gwo doktè pa m nan non paw la gendwa pa ka fon gwo doktè men l ka fon gwo koutiryè li ka fon gwo kwizinyè pa kont li gendwa pa ka gwo doktè li ka konn dekore kay trè byen e li gendwa pa ka gwo doktè li ka on e kòman m te ka di sa on dwayèn on dwayen trè byen Li ka pa ka yon gwo doktè, men li ka yon mekanisyen. E kòm m te ka di sa ankò, moun k ap travay nan mason yo, trè byen. Pafwa, pa pran ògèy mete nan nou menm, fè la. Yon fwa ke ògèy la ap enkane nan nou menm, L ap fè nou pa eseye reyalis a pwòp tèt nou pou n eseye pou n mete bagay yo nan plas yo jan yo dwe ye a pou n di, a, tèl bagay, tèl bagay. Konsa n ap evite anpil echèk. Pa eseye rayi entèl, jodi a gen dwa e etwal pa l, kèt, bagay sa tonbe, etwal pa l briye. Ou menm, chak moun gen etwal pa yo, ou chèche. Ou chèche jan pou kòmsi pou bat pou etwal ou a briye. Fòm byen di ou ke e pa leve chak jou kouche, chita, bla bla bla, pa regle anyen serye epi pou atann ke Bondye pral delivre ou. Fòk dabò ou prepare w an konsekans w ap lite nan yon bagay pou jwenn pwofi. Si chak jou m leve, m manje, m kouche, m dòmi, èske pou m atann pou m ap rich? Nonp, m p ap ka rich. Moun k ap rich la, Bondye ede l se vre, men l te chèche yon bagay li fè, epi nan sa l fè a l tire pwofi de li. Eseye mete nou an aktivite. Pa rayi pwochen nou an. Viv onèt a tèt nou. Lè nou nan yon relasyon, evite brize kè lòt moun nan paske si yo te fòse w, ou pa t ap santi w byen. Evite lè w di wi pou se yon non, pou se Eddy ou te di wi m pase w nan tenten, o wi sa l panse l ye, bagay sa yo, m ap tchitchou li, m ap sesi. Nop, evite. Si m ka avè w, m avè w. Pa Nan yon relasyon evite chèche byen materyèl paske se entèl ki ka banm tèl bagay e avèl m dwe ye men pa renmen m renmen l nop to ou ta wap peye sa Tem di w ou ka vin ou panse e de kou vin fè epi w tou kole e lè w tou kole wap fè tout vi w malerez e malere sa vle di poukisa Entèl gen mwayen se vre, no m pa renmen entèl, m p ap ka annafè a entèl. Kte m chèche yon moun ki pa gen mwayen. Moun ki pa gen mwayen an n ap met tèt nou ansanm, n ap travay. M ap di konsa, entèl men tèl bagay, tèl bagay, lè sa w ap eseye kreye, w ap rive ansanm avè l. Moun ki pòv yo, se pa yon relasyon serye. Moun ki pòv yo, yo gen objektif tou. E si, kòm si ki pòv, ou gen objektif ou vin a ede ou, vin a ede ou, w ap ede l soti nan sa l ye a. Men pa bat pou w ap dèyè moun ki tou genyen, pandan se tan pou vi w vin malerèz. Eseye viv byen. E nou menm jèn k ap vini, se lekòl la manman nou ka ban nou. Eseye pran n byen. Rezo sosyo gen tan l. Tout bagay gen tan l. E lè n ap use li, bat pou nou use li nan yon bon kondisyon. Paske tout sa w fè ki mal, tout jan w itilize yon bagay, to ou ta, l ap fè repèkisyon sou ou. To ou ta, w ap jwenn fwi nan sa w ap travay la. Si w te travay bon, w ap jwenn yon bon fwi. Men si w te travay, ou te itilize l de manyè. Dròl de manyè, de movèz manyè. Donk, fi a tou l ap amè. E sa k fè, lè w se jèn fi, lè w se jèn gason, ou fè afè w dwat. Ou dwe respekte yon liy. E si paran w ap ba ou yon bagay, pa. Di konsa, m pa bezwen sa, pito m te ret la, sesi sela, pa panse w ap jwenn paran w toutan, paske yon lè paran w pa p la w ap di si m te konnen, olye pou tonbe nan si w te konnen, prefere w tou pwofite ti tan an aprann li. E tout sa n ap aprann, eseye aprann li. Byen. E ou menm tou, tout èd ou ta renmen bay pou peyi w pa di oye èd m ap bay m bay li jan m vle. No. Pa gen moun ki te di w pou w fè tèl bagay, se ou menm ki te vini avèk inisyativ pou te fè tèl bagay, sela ve di ke ou dwe fè l byen. E si ou santi w pa ka fè l, vo mye ou pa fè l. Paske lè w ap fè yon bagay, tout sa w ap fè nan vi a, ou dwe fèl byen. Se ti video sa m te pote pou nou, m te vin ban nou kèk prensip de baz pou nou ka eseye avanse a lavni an, pou nou ka simonte lavi an. Si nou kenbe tout ti prensip sa yo m te ba nou an. Li ankò to pou nou wè ke 2020 te pote yon bagay mye. Pafwa se pa pa swiv kòm si se ane a kap pote yon bon bagay pou ou. Men si w pa travay pou fè ane a pwofitab pou ou, pafwa l pap pwofitab. Men si w chita w di, oh 2020 ap yon bon ane, m espere l yon bon ane, sa w fè chak maten, m kouche, m rale nèt. Pafwa nap itilize nèt la, nèt la gen. Kote ki pozitif ladan l. Nou ka itilize nèt sa pou n fè yon pil bagay pou n antre lajan nou. Pa sèlman itilize nèt la, rezo sosyo yo pou bagay negatif. Eseye itilize l pou bagay pozitif. Konsa, pafwa se konesans ou ka met nan tèt ou pou plis ekselan nan lekòl ou, ekselan nan lekòl ou. Pafwa tou, ou ka kreye pwòp biznis ou alèd de rezo sosyo. M espere si nou mete tout sa an pratik, n ap wè ke de jou an jou vi nou ap amelyore e nou p ap menm gen tan pou nou rayi pwòp sè nou an, pwòp frè nou an, pwòp sè nou an, pwòp frè nou an poutèt sa l ap pwogrese. Se la m ap met fen avèk videyo a. M ap di mèsi a ou menm ki pral like, ki pral kòmante e deja pataje Videyo a tout zanmi w tout fanmi w pou yo ka konnen ti savwa viv sa konsa chanèl la ap agrandi n ap wè nan yon lòt bèl videyo bay mes cheri.